Well well well yes yes yes Bonjou tout fanatik mwen yo koman nou ye M swete ke nou tout trè byen Jodi an m pote yon bèl enfòmasyon pou nou Se enfòmasyon ki pale nou kòman nou kapab pran swen cheve nou jodi an. Mwen kwè ke enfòmasyon sa m pote pou nou jodi an, ou menm k ap gade mwen sou chanèl YouTube, m panse konnen ke li kapab enpòtan pou ou. Si sa enterese w kapab abone avek chanel la. E konsa tou ou kapab pataje l avek tout zanmi w, konpatriyot ou, eksetera, koleg ou. E m pase konnen ke video sa pral enpòtan pou ou anpil. Pou ou menm ki ta renmen ke pou cheve w ta vin bèl, pou cheve w ta briyan anpil. Paske nou pote yon pwodui pou ou, nou pral endike w yon pwodui kòman ou kapab pote swen cheve w otan ke jèn kap leve. Kèlkeswa ke ou te fi, gason ou kapab itilize l. E pwodui nou pote pou ou jodi an pou nou esplike ou kòman ke ou kapab manteni cheve ou. Ki pwodui li ye? E pwodui nou pote pou ou pou nou kapab endike ou kòman ou kapab pwòpte cheve a, kòman ou kapab lave cheve a. Cheve a te mèt te wouj, ann di sa, cheve a ap vin bèl. Kisa ke ou bezwen pou lave cheve ou, pou kapab fè yon pwodui pou lave cheve a? Premyeman, premyeman, kisa ke ou bezwen? Ou bezwen lalwa. Dezyèmman, w ap bezwen jenjanm, nou konnen ki pike a. Twazyèmman, n ap bezwen fig mi. Katriyèmman, n ap bezwen zaboka. Senkyèmman, n ap bezwen siwo myèl. Apre sa, n ap blende tout pwodui sa yo, tout sa wè m di n yo, n ap blende yo nan yon blendè. Pandansetan ke nou vin blende yo nan yon blendè, ki sa ke n ap fè? N ap koule l nan paswa, epi n ap prepare l. Lè nou fin prepare l, kòman nou prepare l? Mwen bral montre nou koman nou preparel. M panse konnen ke tout moun konnen sa se wave. Sa se wave. Sa ke yo pran swen cheve. Sa vle di ke koman w kapab prepare pwodwi an. E lè w fin prepare pwodwi sa tout sa kem di w yo ou koule l nan yon paswa byen koule. E mwen menm sa vle di ke Li te gentan du la. Sa vle di ke m pa kapab panche l twòp pou l pa gaye. M swete ke n ap gade, n ap wè l byen. Se tankou yon pomad li ye, li tankou yon wev. E ou pran l, ou pran l ou pase l nan cheve ou byen, pase nan cheve a, byen pase. Lè ke ou fin pase l nan cheve a, byen tout tèt ou nèt an jeneralman. Apre ke. Ou prann. Sa vle di ke se pa yon sèl la m fè. Ou menm ki ta renmen pwodui an, ou kapab fè l pou vann. Ou kapab fè l pou cheve w. Si cheve w kout, konsa l ap kapab bay cheve a pèmi pou cheve a vin grandi, cheve a ap fin. Cheve a ap vin tankou cheve, an n di cheve chilyen oubyen. Dominiken sal li a. Cheve a vin bel anpil. Apre ke ou fin pase pwodui sa nan cheve a. Ki sa ou fe? Ou pran chanpou. Kelke sa ki chanpou li a. Ou pran chanpou an. E ya. Ou lave tet ou. A tout pwodui an. Jan ke m esplike nou an. Nou pran. Nou pase l nan tet nou. Bien pase. Apre sa. Ou pran chanpou a. Ou pase chanpwen nan tèt ou, si w gen peny, ou rale l avèk peny oubyen yon bwòs sal li a, ou rale cheve a, ou kite l pran yon 5 minit o 6 minit. Apre ki fin pran yon 5 minit, apre ou lave cheve a, byen lave ak dlo. Cheve sa pral clean. Apre ou fin lave cheve sa, kisa ou fè? Ou pran. Wave. Sa se wave. Si w se yon gason, w kapab sèvi avèk wave. E wave 360 nan. E ni yon fi tou, li kapab sèvi avèk nwa. E sa se koulè joun nan. E mwen menm se avèl mwen sèvi. Dayè, lè ke w fin pase pwodui sa nan cheve w, m pral moutre w kòman ke li fè l paske mwen menm m pat gen. Mike gen bèl cheve. Avsge depi ke w fin pase l nan tèt ou eh nap swiv byen nap swiv byen kòman cheve an ye cheve a briyan byen briyan depi ke w fin pase pwodui a nan tèt ou eh li fè cheve a bèl li fè cheve a swa dayè m apenn gen Yon semen, 2 semen map pasel e nap wè ki kòman cheve a kòmanse vini, kòman cheve a ye, nap gade nap wè cheve a klere e nap wè cheve a klere. M ta renmen ke pou nou fè sa tou otan ke jèn nap leve pou nou kapab pran swen tèt nou. Li bon pou fi ap wè. Apre sa, ki sa ke w kapab itilize? Ki sa ke w kapab itilize pou cheve a? An n di sa, li bon ni pou fi, fi a gen pa yo, gason yo gen pa yo tou, paske li enpòtan anpil. Nou kapab itilize sa. Pandan se tan ke ou fini Lave cheve a byen lave apre ou mare l. M panse konnen ke tout moun kapab mare l. On bagay ki trè fasil. Egzanp, m fè videyo a pou nou pou nou kapab wè. Ou pa bezwen te gason, kelke swa ke fi. Ou ale, ya. Ou mare l. Ou fè sa. Ou fè sa, ou bezwen ke pou ou fèl byen, ou pran sa, ayi, ayi, ayi, apre, ou pran sa. Asi. Ou vire l. Apre sa ou te kle a. Ya. Ou vle mare l, ou mare l. Ya. Ya, m pase konnen ke videyo sa li enpòtan pou pou ou menm kap gade e jèn fi ni jèn gason nou kapab itilize l. Apwè, wap bezwen yon miwa. M pase konnen ke nou tout itilize miwa. Se yon miwa ki. Li bèl, li trè joli, ou kapab gade tout bò tèt ou avè l, tout, meni, ou kapab gade tout dè, bò tèt ou avè l, ou bezwen wè tout dè tèt ou, ou kapab wè l, mwen kwè ke nou wè, nou wè, nou wè l, m ap gad dè tèt mwen, ya, amen, nou wè l, s on bagay ki trè enpòtan, m ta renmen ke pou nou fè sa kòm dwa. Li enpòtan pou nou. M gen pi bèl videyo mwen pral lage sou chanèl la pou nou kapab komante, nou kapab kite komantè e nou kapab Fè sa ke ki fè nou plezi, nou kapab mandem sa ke nou bezwen poum fè map fèl pou nou paskem la poum bay tout kalite de pwodwi paske map prepare poum fè pwodwi a chak fwa kem fè yon pwodwi map lagel sou chanèl la epi nou menm nou kapab fèl tou konsa nou kapab fè kòb nou kapab vann ni sou lari a pou nou kapab fè lajan nou. Ok m montre nou trè byen men ni nou wè tout bèt mwen byen ya ou wèl nou wè li ya sa li vann sèlman 5000 pèso m pa konnen ki ou menm kote wap sèvi ya konbyen ou ka peyel ok ya.